Black Real depi kilè w man yon lam konsa gade yon lam pou ou.
Kyèt yon lam konsa monchè m manje yon lam konsa men manje m manje l la se pa kòm si yon moun ki fè l pèsonèl pou mwen non men se yon vwazen yon vwazin mwen m gen bò lakay la li fè l men sant lan tèlman ap moute anba nen m m pase devan lakay li a pou m wè si l te ka ban m moso men vrèman vre li te ban m moso. Lam nan sanble yon tonmtonm wi baz sa w wè ou pa nèg okay. Wap di men, dam nan telman bel men. Dam nan depi ou gadel selman li di w manje. E wè lam sa baz. Dam nan telman bel li sanble avek yon fanm m renmen. Depi lem sot andeyo a baz m wè yon fanm m telman renmen fanm sa pandan neg ka al di m patnem. Ou pa rive sou li? Poze w monche, baz sa ou pako konn baz sa ou men ou fek sot andeyo e mawozo ou ye toujou. Poze w, se kèm ou paka konnen. Se reyel, si w renmen fanm nan jis ou ka rive sou li, piga w nan wont ou komsi timid. Lè wap di m pou m rive sou li a ou bezwen konnen.

Knya la mete gon blòdè bò kotem nan blòdè a sispèk mwen renmenl li la lap chofem poum rive souli men mwen k pa konn pale fransè men mte pran souflèt wi m pral di kòman m pran souflèt la knya la m rive m di m pa twò fò nan fransè a men ou konnen m met prestans mwen deyò tou. Si w di w met prestans, sèke w pale fransè. Paske si w pat pale fransè w pa te ka di w met prestans black will. Map fè bab ou ap pase dwèt ou. Kounya lèm rive sou li konsa, m salyel, pandan m fin salyel li reponn, kounya nou antre nan dyalòg nap pale, men m rive yon moman fransè a twò fò sou mwen, kounya m di, cheri, je trèf, kao las dan mon kè, lè pikan pike kabrit se lè sal mache pi bòde. Fanm nan tirem yon souflèt, blaw! M tou tonbe. La a menm nèg yo pran trip sou mwen. Trip sou mwen, trip sou mwen, m pap ba w manti menm kriye m kriye. Bon sa t, yo te do touye w menm, fanm nan, e pa yo non, fanm nan te do menm touye w. Pase w sot andeyò, w vin dèyè pale je trèf, e la, e Kadi t ap jwe avè w? Eske Kazino t ap jwe avè w? Men non, se fransè m pale.
Non sa, e Kazino, afè Kazino w ap pale la? Bèl ti mo m ba li, cheri je trèf, Kaolas dans mon cœur, lè pikan pike kabrit se lè sa m mache pi bò. Nan nan, bon, ou wè mwen menm, M pa moun pou m chita bòk, ou ka fè m wont, kounya m ta renmen pou fanm la k ap pase la tou e konsa w te pral di l sa tou vin fè m pran wont la tou. Sa vle di karang, se pa fransè m pale la toujou? Sa pa rele fransè, sa rele lang mawozo, moun andeyò, nèg mòn. Men, ou pa ka pran yon pawòl konsa, Karolas de Montrèf, jan w te di l la, pou w al lage l nan kòlèt yon fanm ki pale fransè. Sa ka rive fanm nan te renmen a te renmen w wi, men pou kaka w pale a menn fanm nan rejte. Bon, dèdè w foure yon kouto nan fwa w wi baz. M gentan rayi w la wi. Antoulèka Karang, m wè ou pa zanmi m vre. Si w di l te mèt foure yon kouto nan fwa m pou jan m pale franse avè l la, ou pa zanmi m vre. M gen pou m al aprann pale franse a kanmenm. Ok, sa k pou dwe pa fanm mwen an tou ta, fanm m renmen an ta al tcheke ata. Se pou m, bon menm mwen menm m t ap dèyè touye w tou. Paske menm depi yon fanm m renmen, menm si m pako gen fanm nan nan men m, depi yon lòt nèg al koze avè l, Depi mwen ta vle renmen avèk nèg sa map touye nèg la poum ka gen fanm mwen menm. E bon son danje la. Kòman m plis ke danje la, si fanm nan pap renmen avèm avan li vle renmenm map touye ni fanm nan ni ou menm. M pa bwen di w anyen ankò. Ok ok. Karang danje baz. Ok nou kite fraz sa. Enben fòw kite l menm, ou tou kite mwen. Vye chyen. Ey, sa e pa fòk tòp kap vin la menm. Wi e fòk tòp, li menm menm wi. Tann mwen la map vini baz, map vini. Ale non papa, al degaje w menn.
Fucked up! Hey! Oh, Karan? Sa kap fèt la menn? Ou bay anfòm menn? Ou pa konnen nèg anfòm wi menn. Sa kap di? Ah monchè baz menn m te tèlman bezwen w baz. Monchè m tèlman bezwen w la bò. Pandan m jwenn avè w la bòdè menn tout bil mwen yo pral jere la pase m tèlman bezwen w menn gen yon gwo pwoblèm la. Tande wap pale de bill bay papa a pa vin ap pale m afè bay de lajan menn. Non monchè e pa lajan monchè ok pandan se tan wap pale de lajan bon mwen pral demoutrew e pa lajan m bezwen. Sak pase? Monchè bòs mwen yon fanm bòdè m genyen m renmen menn men m pa konn kijan pou m rive sou fanm nan bòdè menn e ou pou m rive sou fanm nan mwen menm pou wè si m ka bon bòdè. Ah monchè menn bay sa ou pa fèt bon ti jèn jan yo bay ou rive e rive sou fanm nan ou pale avèl menn. Baz.
Sa w di m ta di w menn konn tande yon mizik ki di w gason djèdjè bon sa pi rèd ke djèdjè ou wè lè m wè fanm nan. M paka pale men dèyè do l m wè tout sa m ta fè men depi w anfas fanm nan bòdè menm bwè pou w a bòdè. Sa vle di Karan, on fanm ki mete w nan eta konsa? Monchè baz, e se. Se kòm si, menm si w pa t djèdjè, depi w parèt devan l ou djèdjè? M djèdjè men m pa renm tout pawòl mwen fini, tout pawòl yo ale nèt. O manman.
Degaje w bòz ou ka jere m nan ka sa baz. Chè karan men bagay sa yo bagay sa yo preske pa fèt non papa fè voye moun al koze pou moun men bagay sa yo konnen konn gen pwoblèm nan yo men wè sa m di w la sa fè m ta renmen se pou w ale kòm se baz mwen nou ye men nou alèz depi lontan w konprann m ap wè kòman m jere sa pou ou men w konprann si non se pou yon lòt moun papa m pa t ap fè sa non. Ou fòk twòp baz men mèsi davans men paske bwòdè sèl ou menm m konnen k ka fè sa pou mwen e ou m fè konfyans tou wè m gen yon lòt vye blòdè m byen avè l la men.

gwo koze Map ba nou bon rap san poze Pale jek sou mwen pa oze Ou konnen byen talon m do vwe Sou gen kran avanse pa nan dyòl pou ranse Gad jan map byen lage E nan zòn nan m ye mezanmi? M gen anpil tan nan zòn nan la pa gen moun m pa rekonèt nan zòn nan Raoul ou panse m pa ta ka rekonèt ou? Mwen menm m poko janm manje konsa nan zòn nan. Se vre? Ou pa branche?
M vrèman gen yon bagay enpòtan pou m di w Paske m gen yon patnè m la Misye ap pale m de ou

Fòm poze w kesyon an. M pa ka rete kwè. Ou pa wè m.
M wè w. Ebyen.
M pa ta rete kwè pou yon gason ta parèt yon fas yon fi pou vin koze ansanm avè l epi ou menm ou parèt keswa yon mawozo. Ou parèt ou vin koze pou gason. Gason li menm li pa gen bouch pou l koze. Di m non. Non men gen yon bagay. M kapab eseye konprann. Men misye avè m m kapab di w nou byen lontan. Misye zanmi m li ye.

Paske misye son mawozo paka renmen yon fanm pou parèt pou se moun wap voye al koze pou sa t koz ou lèl te parèt devanm m patap renmenl. Cheri m pa kwè misye son mawozo paske misye son nèg m byen avèl lontan m konnen l konn pale bay li di m depi l wè w sèlman se kòmsi li konprann se ou menm ki met misye nan eta sa li tèlman renmen w wi se sa misye di m. Ebyen an palan de sa kòman moun sa rele. Karang.
Apa w ri? Karan. Karan misye rele. Ou pa rekonèt Karan? Karan bon moun pa ka pa rekonèt. K ap fè pye l blanch tout jounen bò lari a pou moun pa ta rekonèt. Pa pale konsa.
Pa pale konsa. M pa dakò w pale de zanmi w konsa cheri. O! M pa di w e zanmi m misye. E Karan ki renmen m nan?
Misye k renmen w. Ou serye? O!
Misye damou l damou l. Enben m ap ba w misyon pou w ba li. Kòm se ou l te voye vin koze ansanm avè m pou li.

Fanm sa pwede ekri m pa renmen fanm sa e m pap janm renmen l gen fanm mwen m renmen Che ou pase tchwè karang pa renmen w m gen ti tomat mwen m renmen e repons la map tann la kote w wè m poze m la repons fanm mwen an map tann la a m voye koze m mwen la deja Ozo m pral tou bloke w la pou madanm pou lè m vin renmen a fanm mwen an.

M t rete sa. M pa wè kòman m ta di w sa. Sa vle di ke.
Men pa pèdi espwa. Ou konprann sa m di w. Pase m kòmanse pale avèk ou deja. Ou konprann? Men pou ou rezilta k tonbe menm. Men mwen te kwè depi talè ke tande non Karang nan sèlman fò l ta gentan tonbe. Pase se yon moun gade yo toujou bezwen pou y ap viv lan dlo. Ou konn anba lanmè m ap viv mwen menm avèk Dike. Fò ke ta tou jwenn bat kote w la piye kò l kote ki gen frechè. E sa m panse.
M panse se konsa l ta sipoze ye. Ou konprann? Men de tout fason, ou pa ka pèdi espwa, ou konprann? N ap priye Bondye paske m gen pou m kwaze l, m ap toujou kontinye pale pou ou, wè sa m di w la? Ok, ok. M se baz mwen yo, mwen pa ka kraze. Mwen pou lavi. Ou konprann? E ki sa w ap mennen la menm? Ah bon, yon ti fanm Lagos la k ap ekri m la, k ap di m je suis, ti suis, il suis, vous suis, yon, menm bagay, menm bagay m ret sou li menm. Paske m konnen, konnen, Nathou pa m nan bòdè menn, e li m ap tann nan bòdè. Gen erè ou pa fè menm.

Group whatsapp sa yo telman bay pwoblem pa konn kisa poum fè avè yo. Yo toujou ban yon bann videyo, bann vye mesaj yap voye. M paka konprann yo menm. Poutèt sa m pa janm renmen nan group whatsapp. Map panse bagay yo byen mesye. M gen menm pwoblem avè Karan, men Karan pa konn sa. Li wèm li panse bagay, bon gade ti piti sa m ta byen koze avèl m pa konn kisa m pral dil lèm kontre avèl la menm. Kisa m ta fè la menm. Aah ok ok m konn sa m pral fè mèwi m al koze pou karanga avan yè bon gade sak pase fanm nan se mwen l renmen map fè menm bagay la oh epa fokto ki rele m li toujou pase la wi. Map fè yon ti woule tann li la. Depi l pase la, map tou koze avè l pou karen. M gentan konnen l pap renmen karen, se mwen lap renmen. Map tou gen fanm mwen. Map tou gen 2 fanm. Yon bagay konsa l ye wi. Steph!
O! Sa kap fèt menm? Tout bagay anfòm? Sa w konnen nou la.
M gen yon pawòl pou m di w wi. Sa l ye la?
M apèn pale avè w. Bon ok, di m non.
Gade, m gon patnè m nan, se bon zanmi mwen yo. Se tèlman ap pale m de yo, se pa de renmen di m pa renmen m. Li tèlman renmen m menm kanpe l pa ka kanpe devan w pou l ta pale avè w. Li di m, pale avè l pou mwen paske depi se li menm ki renmen m. Si se yon lòt moun m pa gen pwoblèm pou m pale men depi se li menm ki devan m, m tou friz. Se sa l di m, w konprann? M oblije di l. Fòk m pale avè w pou li, ou konprann sa m di w. M oblije di l wi, m pa gen pwoblèm, ou konprann. Ebyen, di m kiyès, kòman l rele? Misye rele Karang.
Kisa?
Karang ou di m? Karang.
Bon patnè m. Bon zanmi m. Ki bò pa m jwenn Karang? Ou rekonèt misye jan mwen sezi yè? O! Pa rekonèt?
Depi e Karang ou di sou tout katye a, nou pa ka pa konnen l non. Jan nèg sa popilè!
Ebyen dim non sak pase. Dim kote map jwenn li.
Sa misye t ale a.
M kite misye nan baz la lotbo a la. Anyn ok m ale.
Apa w ale cheri? Nou poko fin pale. A na gentan fin pale depi se karan ou dim m ale. Oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit.